Coucou mes amours comment allez vous mwen kontan retrouve nou anko yn fwa nan yon lot video jan ou kapab remake nan tit video a nou vin reponn avek yon gwo bout tonton kesyon ki tounen yon gwo bout tonton pwoblem anndan sosyete nou an. Bon, pou anpil ayisyen, lè ou pale de pa tifi ankò oubyen pèdi vijinite w, anpil nan nou gen yon imaj konsa ki vin nan tèt nou. Sela ve di, yon imaj kote ke yo wè yon rivyè san, yo wè yon rivyè san ki fèt swa sou kabann nan oubyen sou kote nou te chwazi pran plezi nou an. Men sepandan, defwa ki pa ditou yon reyalite. Gen anpil fi ki konn gen anpil doulè nan yon moman konsa. Pakèt doulè sa yo se pa akoz de sa y ap fè a sèlman, men sinon akoz de tout rimè yo konn tande nan sosyete nou an. Tankou, lè w al fè bagay sa a, Ou pap ka pipi non. Lè w al fè bagay sa wap mache kwochi wi. Donk, ti madanm nan chita la lap reflechi, woy Jezi m pap ka pipi, m pap ka mache, tout moun pral wè m sot fè l. Donk, tout bagay sa yo fè li vin strese, fè l vin nèvez. E pa bliye, Tout bagay la se nan tèt ou l sòti pou l kapab jwenn rès pati nan kò a. Sa vin koze ke ou ka gen plis doulè ke lòt moun. Pou m reponn kesyon an dirèkteman, wi, wi, wi, wi, wi, gen fi ki ka pèdi vijinite l san li pa bay yon gout san ditou. Poukisa? Donk gen plizyè rezon, gen plizyè bagay ki ka fè yon fi pa bay yon gout san. Premye rezon ke map pran ansanm avè nou, sa pral depann de vaskilarizasyon fi a. Yes, tout fi se fi, men tout fi pa gen menm kò, tout fi imèn ni pa plase menm kote. Gen fi kote imèn nan plase a, sa nou rele ti vwal la, gen venn la. Donk si gen venn la, nou konnen ke se nan venn yo san an sikile, si gen venn la se tou nòmal pou li bay san. Byen ke se pap menm jan avèk yon rivyè konsa jan anpil nan nou konn panse l la. Men tou gen fi kote imèn nan plase a pa gen venn. Donk si pa gen venn, se nòmal pou pa gen san. Sa se yon premye rezon. Dezyèm rezon ki kapab fè fi a pa bay san, se si imèn nan elastik. Si l gon imèn kòmsi ki vrèman elastik, Imèn nan, sa vle di li pa ale tou d'un kou, li pa sòti tou d'un kou. Se peu a peu li, li, li, li kòmanse, li kòmanse detache ou byen li kòmanse retire kote l tache a. Peu a peu, peu a peu, aprè plizyè relasyon. Ou pa konn tande gen fi ki di w konsa, Humm, m pèdi plizyè fwa. Ou konn koz ki fè li di li pèdi plizyè fwa se paske aprè plizyè relasyon li kontinye bay san donk li di konsa ke li pèdi plizyè fwa. Rezon an tou se paske imen nan tou non sèlman li te plase yon kote ki gen venn men li pat ale tou dan kou donk Chak fwa li antre nan relasyon, yon ti kal detache, li bay yon ti san. Chak fwa li antre nan lòt relasyon, yon ti kal detache, li bay yon ti san. Sa pèmèt ke pandan plizyè fwa, li kapab senyen jiskaske imèn nan li disparèt. Men, gon lòt gwo tonton rezon tou ki fè anpil fi pa senyen. Tou senpleman se paske gen anpil fi ki fèt san imun wi. Ou ka sezi sam diw la men son reyalite li ye. Gen anpil fi ki fèt ki pa gen vwal la men sepandan li vyèj sof ke li pa gen vwal la li tifi. Lèm di li tifi oubyen lèm di li vyèj sela ve di ke li poko rantre nan relasyon seksyèl ditou men li fèt konsa li fèt san vwal la. Donk, kòman ou pral vle pou li senyen si li pa gen vwal la? Kòman ou pral vle pou li, si se senyen an wap tann kòm prèv, ou pap janm jwenn li. Tout sa pou m di nou ke vijinite a nan kilti pa nou an se yon bagay ki enpòtan pou kèk moun, se yon bagay ki presye nan je anpil fi oubyen nan je anpil gason, men tou Fò nou pa egzajere l nan nivo nou konn abitye fè l la, piske tout fi pa gen menm kò. Gen gason, si yo te, si li te pran pasyans pou li te antre nan relasyon ansanm avèk madanm li jou maryaj la, gade, menm si w wè je l fèmen, li gen yon lòt je ki rete ouvri, l ap veye ki sa ki sou kabann nan. L ap veye tak san ki sou kabann nan piske fi a te di l konsa ke li vyèj. L ap veye pou l wè ki lè fi a ap leve pou l rekòmande rayi. An reyalite, e si ou ta marye avèk yon fi ki fèt, ki pa t gen imèn nan tou senpleman? Mete sa nan tèt nou. Fèt san imen nan tou pa vle di konsa ke vajen fi a tankou yon moun ki gentan gen 4 pitit deja. Non, se jis ti vwal la l pa genyen. Men, apre sa, vajen an nòmal, sere menm jan ansanm avèk lòt la ki te gen imen nan. Ok. Li lè li tan pou nou pote yon chanjman nan sosyete a. Li lè li tan pou nou edike mesye dam yo yon lòt fason. Pou nou fè yo konnen reyalite a. Gen anpil fwaye ki pap byen viv nan moman sa a jis paske mesye a pat wè yon ti gout san sou kabann nan. Li lè li tan pou nou fòme tèt nou. Fè rechèch. Nou ka toujou kontinye fè rechèch. Ou menm mari, ou menm madanm, ou menm mennaj ki ap gade videyo sa a, fòme tèt ou. Ke yon jou kanmenm ou ap nan sitiyasyon sa. E medam yo tou, pa fatige kò w. Ou ap ka pipi. E mwen si e sèten ou p ap mache kochi. Se tout sa mwen te pote pou nou. A la pwochèn. Mwen renmen nou anpil.